Yo li fine broh son sel video pito ou kanpe pouw aprann byen anmwey pa pa jwe konn jan nèg sa jwe Motoreb bonswa bonswa moun kap swiv video sa mwen pataje video sa avèk nou pa pou fè zen men se sèlman m tèlman tande anpil istwa ke moun ki ap pale gen moun ki mechan ase nou konnen la mechanste bat son plen Nan sosyete nou an, gen moun k ap pale ki di gen moun ki enjekte yon pwazon nan dlo yo. Sa yo fè, yo pran yon sereng, yo pike nan tèt boutèy la, paske si yo pike l nan kò boutèy la, dlo a ap tonbe, l ap pèdi dlo a. Boutèy yo an jeneral toujou ret kanpe nan kès yo. Men si yo pike l nan tèt la, enben, li, l ap, dlo a ap toujou konsève e anpil fwa dlo a pa menm tonbe fasilman se sak fè ti bout sa tonbe se paske m te pezel la donk aprè midi an mwen pase map pran dlo pou mete nan frijidè pou m pote sou chè a epi mwen pa erè konsa pandan plizyè boutèy nan men mwen epi menm peze youn epi men sal fèm li fèm sa pran sa pou mwen tètè swiv mwen non pran sa pou mwen wè wè sal fè wè li li fè sa dlo a fè sa m pezel plis li fèm sa ok. M ap repete l ankò, li fè sa a. Palaswit, mwen pran boutèy dlo sa a, mwen mete l apa nan yon lye si pou moun pa bwè li. E alò, sè Marie-Yolène vin kote mwen, l di m sa sa vle di. Mwen pran yon boutèy dlo pou m bwè l pandan m peze l, pandan l nan men mwen, epi dlo a fè chit nan bouchon an, epi l peze l plis pa kiryozite, li kontinye. tire. E se talò ke m di l, pa okipe w, m ap al pale sou sa, paske m te deja jwenn yon boutèy, m pa di se konpayi an ki pwoblèm nan, Purified Water, se sa boutèy la di, Purified Water, m pa vle di se konpayi an ki pwoblèm nan, men ou konnen la mechanste ba son plen nan sosyete nou an, si se vre, sa pa fè anyen ou achte yon boutèy dlo, avan w bwè li, avan w ouvè l, peze l, si w wè l fè sa, pa bwè dlo a, Pou si an ka se ta vre pou ou pa pran nan zen paske yo di pwodui yo enjekte ladann nan se yon pwazon li pap fè dlo a anyen natirèlman nou konnen gen anpil ji nap bwè etc pwodui yo met ladann pou konsève l la pa fè l chanje koulè anyen avè l posib tou yo ka genyen l konsa nan optik sa si se vre nou va sove lavi Si ou peze dlo a avan ou bwèl. Nap pataje videyo sa avèk Motorab pou moun kap swiv, peye yon ti atansyon soutni avèk li pou sil se vre wa sove lavi, sil pa vre tou sa pa fè anyen ou kwèl se vre epi poutan ou sove laviw, lavi yon moun paske posiblite a Egziste vre, yo ka enjekte bagay nan yo vre, paske m paka konprann poukisa se nan bouchon an dirèkteman, gade, se nan bouchon an dirèkteman pou ti dlo a sòti, e pa posib, a, e pa posib, donk si son yon aksidan, aksidan an ta pèse l nan kò a, nou sa w konprann, poukisa se nan bouchon an nou jwenn 3 boutèy sofa konsa nan yon sèl kès la, donk. Prudan, prudan, prudan paske sosyete nou an la mechanste ba son li. Nou va poste video sa a ba ou e konsa ou va pataje l avèk yon zanmi pa pou nou fè zen ni pou n denonse yon konpayi men se paske m konn tande l tèlman m pa menm konn vle kwè li e menm viv li m pa di dlo a pwazone se pa sa m di men pa mezi de prudans dlo a te dwe sil senesos konsa tou lè w ap ouvri dlo a Li dwe fè kep tankou boutèy lasil. Sa fè kep sa vin boutèy lasil. Men sa pa anpeche ke l gen yon ti tou nan tèt la e ti tou sa a posib li fèt avèk yon egiy oubyen yon sering pase l trè piti. Gade. Li trè piti. Nan mitan boutèy la trè piti. Mèsi Motoreb, mèsi zanmi k ap swiv nou yo. Bondye beni nou. Kenbe kò, kenbe tèt nou an plas. Mechanste ap Fini avèk sosyete nou an tout moun chèche Bondye chèche Jezi paske l pa lè pou moun ap viv deyò ankò paske lòm vin twò mechan Bondye beni nou si anka l ta vre e menm lè l pa ta vre sa pa anpeche sa m di a vre paske lòm vin mechan tout bon vre nou ka swiv kòman lòm ap tiye lòm san rezon nan rezon konnen plan li se pou l touye l paske se pou l konsa Bondye beni nou fanmi yo.